Hello guys! Pa bliye m se nèg Meksik la. Se toujou yon plezi pou mwen pou m kapab sèvi nou isi an nan Meksik de tout sa k ap pase sou fontyè Etazini avèk Meksik. Jodi an Etazini fè 2 vòl de depòtasyon pou peyi Dayiti. E m ap mande w pou w rete branche sou paj sa a oubyen sou chanèl kote w ap gade videyo sa a pou w pa pèdi pwochen videyo n ap gen pou nou pot pou ou sou chanèl ak paj sa a. E peyi Lèzetazini arive fè 2 depòtasyon jodi madi 19 avril la pou peyi Dayiti. Nou pap fè videyo a tèlman long paske m pa gen anpil tan devan mwen e son videyo tou m fè san preparasyon. E m pa vin fè kè nou sote nan videyo sa non plis paske m tande de 2 vòl depòtasyon e map fè nou konnen 2 vòl depòtasyon sa Youn soti Laredo, ki se nan Tegzas, e lòt la soti Alexandria. Nou konnen, anpil fwa, lè depòtasyon an soti nan Alexandria, se, se depòtasyon de moun ki fè krim nan peyi Lèzetazini, paske n konnen ke se pa le moman moun ap antre Meksik epi pran fwontyè Etazini ki vin gen depòtasyon pou Ayiti. Ebyen, te toujou genyen, paske lè moun nan, li komèt on krim nan peyi Lèzetazini, yo depote li Ayiti ebyen gen youn nan vòl sa yo li pa gen anyen pou wè avèk moun kap antre sou fontyè peyi Lèzetazini se de moun yo pran ki te gentan nan peyi an deja e ki komèt on krim ke yo depote l ale nan peyi li. E lòt vòl la se yon vòl ki soti nan Laredo, Laredo Texas ebyen se de moun yo te pran ki tal fèmen Nan peyi Lèzetazini ki pa kalifye, ki pa konvenk moun ki t ap tande yo sou fwontyè a, e yo pran moun sa yo, yo voye yo ale Ayiti, e moun sa yo ki se yon total de 119 moun ke vòl sa te gen ladan, e nan 119 moun sa yo, e daprè moun m t ap pale talè a la, yo fè m konnen ke. E pou moun yo ki tap soti nan ti èpòt la e ki te gen sèlman apè 2 moun sèlman yo te wè ki te soti avèk moun ki te gen timoun ladan e apre sa yo pat wè tèlman anpil moun ki te gen ki te an fanmi nan moun sa yo. Apre sa se 2 moun ki te sòlte lo e se moun sa yo plis depòte nan depòtasyon ki gen jodi a. Yon lòt bò e yè toujou yè yè lendi 18 avril lan E gen yon bagay ki pase nan Reno sa, e nou konnen ke tit 42 a l ap soti le 23 me, ebyen anpil Ayisyen tou pwofite moman sa e pou yo arive ale pi pwòch fwontyè peyi Lèzetazini e nenpòt lè ke tit 42 a soti e pou yo tou pote yon bourara nan peyi a e yon fason ke anvan ke tit 8 lan y ap gen pou antre an aplikasyon le 8 me. E non le 31, padon le 31 me, e pou yo menm pou yo kab gentan jwenn chans yo gentan antre nan peyi Lèzetazini apre 23 me kap vini la. Ebyen sak pase se yon gwoup ayisyen, yon gwoup de 300 ou 350 ayisyen e m pa konnen yo soti nan tout kote nan Meksik lan e ki ta rive parèt Renosa ki se yè lendi an. E yo t ap chache yon albège kote pou yo kapab desann. E se byen malerezman ke ta sanble albège sa a li te fèmen, ke l pa t ap resevwa moun paske li se yon albège ki nèf, yo apèn konstwi li. E byen, yo te fè Ayisyen sa yo konnen, ou konnen Ayisyen toujou renmen rimè, e yo fè yo konnen ke albège sa ap resevwa moun, epitou pou òganizasyon vin pran yo pou antre avèk yo. Ozetazini, ebyen se te yon manti li te ye, pa t gen anyen pou wè avèk sa e moun te fè yo konnen an vre, pa t gen anyen te ki te di ke òganizasyon t ap vin antre e isyen Meksik te vin pran ayisyen Reno sa pou antre avèk yo nan peyi Lèzetazini, se te manti li te ye. Jan m di nou an li te yon total de 300 ou 350. Ayisyen ki te tou mache avèk tout malèt yo e mezanmi map di nou rete relax e menm se lè tit 42 a soti m pa konseye nou pou nou pote boure e rapid vit konsa m mande nou kòmsi pou nou pran ti pasyans e kontwole kòman ke sitiyasyon li menm lap dewoule epi apre nap kapab pote tèt nou ale menm se lè m konnen nou tout ayisyen m konnen se ayisyen m ye tou e nou tout ta renmen rive e an menm tan E pase m pata renmen yon lòt rive yon lòt ki te la ansanm avèk ou tande ke li rive pou mwen pou Meksik e pou san m konn sa ap ba nou pwoblèm. Ebyen sèl sa m kapab di nou ke nou pa chili ankò se la isi an Meksik lan nou ye sèlman e mache n ap mache pou n travèse pou n antre Etazini ke depi nou la n ap antre kanmenm jis pasyans. Pa bliye m se nèg Meksik lan ki te pote videyo sa pou ou. Si w te renmen pataje banm yon like. Baww.